Si lè vrè ke demokrat yo ap byen mache yo devanse repibliken yo, men yo pa gen ase lajan, repibliken yo bat yo lontan nan koze lajan. Ou ka konprann poutèt kisa. Depi ou di pati repibliken e pati gran nèg. Yo pa bezwen anpil moun. Lè ou pran Elon Musk senpleman se plizyè milyon lap ba yo. M pa konn si ou konprann. E se sa, pou kòman ta fè yo pa gen pou pa gen klòb la. Donk, kòm nou menm an mayè pati se malere ki avèk demokrat yo, sa ou ka bay la fòk ou bay li. Se pa di avèk bouch ou la, nou pral nan novanm, nou ta bezwen pou demokrat yo reprann kontwòl kongrè a, plizoumwen pou ka gen yon ti, ou konprann, yon ti bagay, pou kapab gen jisteman yon ti kè poze pa bò isit. Men fò ke li tradui jisteman, pase fòm tou byen, fò ke li tradui nan pòch ou tou, Pa egzanp, gen de batay ki kloz la, keseswa sa k ap fèt o Tegzas. Tout ba, gen yon pil batay, gen 8 pòs Sena la ki trè kloz. Keseswa sa k ap fèt nan Florida la. Sa m ap di w la, e pa ou menm ou di, men mwen fè l tou mwen menm. Sitou sè dènye jou, wè sè dènye jou, vire tounen m ap, m ap bay kontribisyon m, ou konprann? Vire tounen m bay kontribisyon m. Ou gen ActBlue, ActBlue a li menm, li menm ap esplike tèt li, se tout Demokrat yo l ap, l ap, l ap pouswiv. Donk, fòk li tradui nan pòch ou. Se pa, se pa di m ta swete pou demokrat pran pouvwa, e pa di m pral vote pou demokrat, men yo bezwen kòb pou yo fè batay la. Humm. Èske w konprann? Yo bezwen jisteman e, e, e, e, e, e, e, e kòb pou fè batay la. Donk, m swete ke nou konprann sa, e ke jounen jodi a batay la pa nan bouch senpleman. Ok? Batay la pa nan bouch senpleman, e, e, o, gon moun ki di pito te 24, e pa 24 mwen mete, yè, ban m korije. E, batay la pa nan bouch senpleman, fòk li tradui, o, yè, ban m, ban m korije. Fòk li tradui jis tou pa aksyon. Ok? Mete ke n, a bon antandè, sa li. Ok? Gen plizyè, gen ak, ou kapab kontribye pa kandida, konsa tou, paske mwen m toujou ap resevwa mesaj yo, keseswa Joly k ap batay pou, avèk Sena. Ke swa pou gòvènè, ou pa konprann, kote gen yon eleksyon, ou kapab chwazi kontribye pa kandida, ou konprann, sitou kote match yo sere yo, ou konprann. Pase mwen, m pa pale, m pa pale di m pral bay yon kòb nan kous ki o California. M klè, ou konprann. California vle pa vle, y ap pran l, ou konprann, y ap genyen l. Etan, konsantre nan kote ki plis konpetitif yo. E se sa senpleman. Ou konprann, kote batay la sere yo. Si w ka bay yon boustè pa kandida, ou bay li. Ok?

Gon moun ki di m yo rele m depi 8 jiyè pou konfime adrès, jouk jounen an m poko jwenn anyen. M pa fin konprann sa w di a. Yo rele w pou konfime adrès? Ok, ann ale, ann pale dòt bagay, ann avanse. Youn nan nouvèl ki tonbe jodi a e ki mande a reflechi, ki pa bèl, bon m di w nouvèl la pa bèl, se sa k soti nan Supreme Court ki, e fò m di w byen wi, ki plizoumwen bay Donald Trump yon libète nan sa n ta rele vote par mail lan, batay l ap fè par vote par mail. 6 kont 3. Men desizyon sa a yo di se yon desizyon ki pa statye sur la legalite. Èske w konprann? Li pa statye sur la légalité de action an. Mentnan sa m ta vle, presizyon m ap pote pou ou la, pou n ka konprann li pi byen, paske gon moun ki konn di sa, yo bay Donald Trump viktwa, bagay la pa si senp ke sa. Premyèman, Sa k fè ou pa ka di ke Donald, an n di ke se yon bon rezilta li pou Donald Trump, piske esansyèlman li ta vle di ke bon, ou gen dwa itilize database de Homeland Security de konsè avèk sa n ta rele postal service pou deklare kiyès moun ki pou al vote. Se ta sa. Men sa m ta vle w konprann, moun k ap swiv nouvèl la de prè, nan batay jidisyè sa gen plizyè, sa se youn k al nan Siprèm Kou, men gen yon lòt la ki stil bloke Siprèm e patikilyèman postal sèvis pou l enplemante politik la wi. M pa konn si w konprann. Sa ta vle di bon, ok, an ta di yo ba w dwa pou DHS voye done bay Postal Service. Pa gen pwoblèm. Ok, DHS pral voye done bay Postal Service. Men guess what? Postal Service, yo still bloke l nan moman an la pou l enplemante. Donk, fò ke Donald Trump, konprann byen wi, ta fè yon lòt batay pou l ta al mennen dosye Postal Service la nan Supreme Court ankò tou. E de bagay li pou l ta fè la.

Tout moun konstate l, Donald Trump ki deklare yon gè, vòt pa mèl, vòt pa mèl, vòt pa mèl, fin fou. Vòt pa mèl, vòt pa mèl, li fè tout sa l kapab. Li fè de gwo presyon sou chanm sena a pou yo vote sou koze vòt pa mèl la. Gwo presyon. Li te menm di gen de pwojè ki bloke patati patata, mèsi Taj. Gon bann bagay misye bloke, li t ap fòse yo al vote onivo di paleman. Li mande chanm Sena a pou itilize lopsyon nikleyè. Lopsyon nikleyè se sèt opsyon ou e senpleman la majorite senp. Ou pa bezwen 60 senatè. Men dan lidè de majorite republiken an di non l pa ka fè bagay kon sa. Se si l fè li, li konnen l fè l jodi e men ou pap toujou sou pouvwa. Lè l ale republik demokrat yo lè yo pran pouvwa yo gen dwa pran majorite senp yo bay tout moun nèt rezidans. Yeah, yo ka fè l tou ou fè l. Depi ou fè l pou yon dwa, yo gen dwa kou yo pran pouvwa a, yo pran yon majorite senp epi yo deklare yon tout moun yo pa bezwen 160 senatè, yo bay mezi moun nèt nan peyi a rezidans, yo fini, ou bay sa rele kou pou kou. Donk, Trump pa deside fè l. Donk, kòman w konprann yon prezidan ki konprann ke se yon dosye ki pou te regle pa lentèmedyè di pouvwa lejislatif, li pa arive fè sa, e lè l pa arive fè sa, l pran kout plim li, li pa son kout plim. Si jamè Siprèm Kot la ba yo, ba yo, kite misye fè sa, sa sa vle di? La vle di ke, paske Siprèm Kot la vle di se dè jij ki nan peyi a tou, yo wè sa k ap fèt. Yo obsève batay ki tap fèt nan sena a pou bagay sa vote li pa ka vote nan sena a men kòman konprann pou yon bagay pa ka vote nan sena a epi ou menm kòm siprèm kot pou ta kite l le prezidan abandone wout sena a paske l pa ka reyisi kounye la l pran yon kout plim li fè l. Maintenant, si l konnen l te gen tout ce pouvoir ou poukisa li pa t annik pase kout plim nan? Se paske li konsyan ke pou l fè chanjman sa a, se lejislatif la ki te sipoze fè l. Ok? Donk, n ap swiv de prè. Konprann byen sa n ap eseye di w la wi. Se vre ke Supreme Court bay misye yon viktwa. Ok ou kapab di yon certaine victoire men se pa yon victoire certaine voilà le mot ok nou konprann sa n di a ok se ta yon victoire partielle nou te kapab di l kon sa puisque en soi le fait que yo yo libéré DHS pou l kab transmettre des données bay postal service yo pa automatiquement libéré cette politique puisque cette politique li repose à la fois sur les données de DHS men osi sur postal sèvis lenplemantasyon. Donk se fason pou di ke la politik an swa, se son mekanism li ye, nan moman ke nap pale la, li stil rete bloke, li stil rete inoperasyonèl e nap swiv. E menm lò ta vle fon bagay, nou sòm ou? 24 out! An di nou antre nan septanm, septanm-oktòb. Ok Nou ape pwa 75 jou pa sa Men nan E se la pou ta vle Si w pral fon chanjman Pa pou a yon eleksyon Koman ta vle pou ta fèl osi kwense Eske w konprann Ok So guys m te eksplike sa Supreme Court di a Gon moun kap mande m anko what's the deal E se sa nap eksplike la Ou pa konprann Se yon fason pou di ke Se pa vreman Yeah 76 jou de eleksyon Se pa vreman yon viktwa Paske politik la li enplike patisipasyon de postal sèvis mwen e mwen raple nou ke e e e federal kot nan moman an toujou bloke postal sèvis. Donk an dotre tèm son fason pou di ke e e e pa vreman genyen yon viktwa sètèn. Antouka se vreman yon dosye Eee a swiv, paske konprann byen guys, gen de moun ki di ke nan match sa a, Donald Trump menm a la dènyè minit misye ka deklare yon eta demèjènsi. Paske misye pale de bagay sa anpil, li goumen anpil, ou pou panse vant pamèt sa. Misye ka menm deklare yon eta demèjènsi a la dènyè minit. Donk. Ann kwaze lè dwa jisteman, pske nap apwoche nan eleksyon, nèg yo wè ki wout bal la pral ye, e misye genlè pa vle pèdi. Pase pèdi misye a, fò w konprann byen wi. Gen nèg ki ka pran kòd wi la a, yo konn sa byen pwòp. Pase gen de aksyon yo fè la a, sa yap fè la a, se yo pral gen pou yo rann kont. E se sa nèg yo plis pè. E gen de dezòd kap fèt la a. Gen de dezòd kap fèt la a, gen nèg ki pral mare. Ok, bon, antouka, m swete ke nou konprann byen e sè desizyon de sistwa o nivo de siprèm kot ke n konprann pou moun k ap pale de yon viktwa se yon bagay trè relatif. Ok guys quoi d'autre? Jodi a tou yo pale de yon mas revokasyon de viza N ap pale de ki viza? N ap pale sitou de viza yo konn bay moun pou vin isit, ou menm ki gen viza touris. Donald Trump, ekip li a anonse ke yo pral revoke, yo estime prè de 200 mil viza, banm gade konbyen, wè, prè de 200 mil viza, de seri de moun ki vin nan peyi a, ki te gen viza, men ki rete, ki aplike azil. Donk yo deklare Yo pral revoke tout viza sa. Ou konn sa sa vle di? Sa vle di ou menm ki te vini sou viza, viza ou potko fini nòmalman, ou deside rete, ou aplike azil. E se sa gen anpil moun ki pa konprann sèt legalite. Moun nan konn gon viza pou 5 an. Konprann byen wi? Moun nan tou gon viza pou 5 an. E pi ou deside isit ou rete pou ou aplike pou azil ou rete. An ta di ka yon sèten moman de la dire ou ta deside bay azil sa vag. Mèt nan fò pa ta tounen nan peyi ou tounen yon lòt kote. E se la wi nèg yo pral voye konpa se an dat yon moun ba w azil vag si w tounen ayiti si w ta vle retounen yap di w ke ou konprann sak pase li ka toujou di azil la ka toujou revoke bon antouka sa nèg yo pral fè la pou mwen menm yon moun ki te gon azil ki te ba l vag ki tounen chans lan minim pou yo ta toujou kite l itilize viza sa men de manyè legal li ta sipoze ka itilize l men nan ka sa a yo ka atake l sou le fè ke yo di bon. Li fè yon fo azil men tou depan wi de jan bagay la ye. Si Annik retre l retire azil la toujou gen posiblite pou azil sa l te ka viza sa toujou gen posiblite pou l te ka itilize l. Medan nèg yo fèmen pòt la nèt sa yo pral fè la yo pral fèmen pòt la nèt fèmen pòt la nèt vle di ke yo pral di ke tout moun ki te gen viza touris BNB2 e viza sa yo pale prè de 200 mil moun y ap tou koupe l. Koupe viza pa vle di ke azil moun nan ap koupe men li vle di ke Evantyèl privilèj pou moun sa ta genyen si ke li ta chwazi abandone azil li ke pou l al fonksyone sou viza a, yo tou elimine sa nèt. Paske teyorikman, m byen di teyorikman, li pa oblije otomatik, yon moun ki vin sou viza BMED ki fè azil, ka yon sèten moman nan diri, li ta deside fè yon chanjman de desizyon, de manyan teyorik, e li ta, li gen posibilite pou l toujou kenbe stati viza l. E tout otan ke li te sou pending azil la, yo pat konsidere l kòm unlawful. Pa bliye yo voye l pou 6 mwa. Ann pran ipotèz la. Ou vin isit sou viza BNBD, yo ba w yon viza. Viza jeneralman yo di w pou rete 6 mwa sou li. Ann ta di, apre yon mwa ou 2 mwa, ou deside fè azil. Enben, yon mwa, 2 mwa, tout tan ou fè, m pa konnen, 2 zan, 3 zan, 4 an, 5 an. Valè tan ou fè sou pending azil la, E e m pa konprann. La ankò, viza yo pa konn gen tout tan sa a. M pap di 5 an. Paske si w fè 5 an, pifò viza yo se 5 an yo bay yo. An gade ou fè 3 zan konsa. E apre 3 zan, ou ta deside bay vag avèk azil ou a. Ok? Teyorikman, a ce moment là, ou repran stati viza w la. Teyorikman, m byen di teyorikman paske dan la pratik gen yon babay ou kapab fè, ann ta di ke ou deside wal nan viv nan lòt peyi, swa wal viv ou deside ou bay azil la vag, ou travèse nòmalman avèk viza BMBD w la, wal nan yon lòt peyi, oubyen wal nan peyi Dayiti, gen stil posiblite pou ke viza sa toujou rete. Mentnan nèg yo, sa yo sot fè la, yo elimine. Oh non, se tps, tps e moun sa yo viza yo ap fini lontan, pase viza yo pou 5 an, men gen kèlke rare moun banm gade moun ki vini 2016, m pa wè ki moun ta wè la, sèl sa, sa sèl moun ki ta vini pou 2023, 2024 la, sa son lòt bagay wi, an ta di yon moun ki te vini, bon sa son teori ke nou ka toujou eksplore guys, an ta di moun ki te vini, nou se dènye tps ke yo antre la, ou te vini sou viza w konsa ou vini rete pou yon mwa, 2 mwa epi bloum yo tou bay yon ti pyès. Ti pyès yo te bay 2023-2024 la la ok. E ke ti pyès fini jounen jodi a l fèk fini, ou deside antre Ayiti, de manyè legal viza w la toujou fonksyone, pase se yon viza yo te ba ou pou 5 an ou la, epi and then. yo te ba w rete pou 6 mwa, ou pa depase 6 mwa a pase tout tan w te fè sou tps a legal. Donk, nan ka sa a, ou toujou gen viza w. Sa se ka tps, ou va konprann? Mentan, menm analiz sa a ou te gen dwa fè l petèt pou moun ki chwazi mande azil, ou konprann? Ahm, but, Azil la, sa pral depan, gen plizyè senaryo ou konprann, yo gen dwa atake ou lè ou vle retounen sou viza, yo di bon ou te di ou t ap pèsekite ou tounen nan peyi ou, sa ka rive ke yo still bloke. Mèt nan, sa pou konprann, E si w vini sou viza tps ou te fè a epi viza a fini? Non, si viza a fini lontan ou pa ladan. Viza a fini lontan ou pa ladan. M ap pale moun 2023, 24, ou a konprann? Ki te vini sou viza. Èske ou konprann? So, lè ou vini sou viza ou gen dwa a 6 mwa. Men nan de 27 jiyè a 27 out yap konte mwa sa tou pou konnen si moun sa ilegal ok se sa pou konprann m pa konnen konbyen mwa pase de 27 jiyè a 27 out ap fè lon mwa dok se kon sa pou nou konprann dosye antouka nouvèl la sa yo anonse guys e se ke tout viza touris yo yo pral revoke tout 200 mil moun tout viza touris moun ki sou azil Yo pral depot, yo pral revoke tout. Pou mwen menm, se pa, se pa, se pa yon nouvèl ki grandyoz. Dan le sans pi fò moun sa yo te gentan bay viza sa vag, yo pa enterese avè l ankò. Ok, an tou ka, se sa ke yo di ki pral fèt la. Humm. E yo bay lis 160 ayisyen ki depòte e ladan yo m panse sa se responsablite leta li. An nou gade ki kategori de moun ki gen dwa pa ka jwenn kòb sa. E nan sans pwopozal la jan yo mete l la la, nou kapab di de m konnen gen anpil ayisyen ki senpleman genyen sa nou ta rele. Azil pending? Yon azil pending pa p ladan. E nou pa menm bezwen pale de tps. Tps pa menm la. Moun ki san dokiman deja pa p ladan. E dayè tps pa t janm nan sa n ta rele elijib pou piblik benefis. E lè w gen piblik benefis. Donk tout moun sa yo, lè y al fil taks, sot, kòb sa yo pa p ladan. Ok? E men yon bagay ke nou vle souliye ki vreman enpotan. Menm jan tou moun ki gon adjustment pending. Yon I-485 pending. Byen ke fok nou presize nan lwa yo di sou gon I-485 pending e ke ou fe joint li avek spouse ou ki se ki se yon moun ki legal, ok, US citizen, permanent resident e ot, wap jwenn li, a di sou fe joint li. E men tan gon bagay ke nou vle souliye pou Ayisyen yo. Se ke nan menm bagay la, yon moun ki vini e sou pawole, ke se swa CHNV, ke se swa Humanitarian Pawole, li ta sipoze kalifye. Patikilyèman CHNV yo, yo rele yo, CHNV Ayisyen. Gon kategori yo ban nou ki rele Haitian. Haitian and Cuban entrant. Sa son bay pou nou kenbe bet sa byen. Se yon nan patikilarite ayisyen, e se m ta vle moun konprann bay sa, m ta ou menm kap bay nouvel tou, m wè gen anpil nèg kap pale de bay sa. Se ke, nan tout moun pawole yo, pa bliye ke ou te gen Cuba, ou te gen Haiti, ou te gen Venezuela, ou te gen lòt peyi ankò. Men tout lòt peyi sa yo, si nap suiv nan koze Food stamp Medicaid yo pat ka fè. Se 2 peyi ki te ka gen food stamp ak Medicaid se te Ayisyen avèk Kiben. Paske tou senpleman yo kategorize yo kòm gon kategorize ki di yo se Haitian Kiben antran. Sou baz sa a, e se sa wi, yo gen dwa avèk piblis benefis la lwa di. E se sa m tap esplike anpil moun dènyèman kap pale de Ayisyen ka sub, su, gen pwoblèm. E menm la ou ka fè bon agiman ta pase. Pèsonèlman mwen menm sa son an paralèl. Lè map fè bagay immigration. Gen yon ansanm de moun lè yo mete piblik chaj, depi m wè son moun ki Biden, m annik mete li egzanp, m di l mete l kòm Eyichen ki ben antre an, m di l egzanp de piblik chaj. Yo pa janm ba l yon pwoblèm, yo kite l pase, ok. Sa son bè, son, son pou nou ba ou. Sa vle di ke Eyichen ki ben antre an, se pa li ka chèche benefis la. Yo di l kalifye, ou pa ka ba l, ou pa ka ba l pinisyon. Donk, li vle di ke tout moun ki vin sou Biden yo pa sipoze gen pwoblèm. Sa y analiz an pwofondè n ap montre w la, paske yo konsidere yo kòm Eyichen Kiben antran. E sou baz sa a, yo gen dwa avèk piblis benefis. Sa ta vle di sou baz sa a, y ap gen dwa pou yo kapab jwenn kòb taks sa a. Ok. Donk sa trè enpòtan pou n souliye e nou konnen chaje moun ki. E si Biden dok sa sa gen moun ki kab mal wè sa dat mwen nan peyi a m lontan nan pending m gen pending azil depi 2010 an 20 an epi moun nan fè gidens an fèt nan tap pale w de sa ki ekri nan la lwa ok e la gou analis nou pral fè sa pi grav e se sa nou pral gade pa bliye ke li rete nan an stad de pwopozisyon Ok, e m panse nèg yo pral fè tout jan pou yo fini l pou mwa ane a. Men nan pran anyen di ke yo, yo pral, yo gen dwa al la jistis yo bloke yo tou. Èske ou konprann? Pase sa k fè yo poko pral, yo poko pral bloke yo la, yo fèk pibliye. E, mètenan, gen yon gwoup ke nou pral swiv. Se, sa n pral di a li bokou pli grav, guys. Jan m wè bagay la la, ou gen dwa gen pèmanan rezidan, e pi, Ou pa ka jwenn kòb taks sa a. M pral esplike w poukisa. Ou pral di, kòman fè sa a, m se pèmanan rezidan, m pa ka jwenn li. M pral esplike w poukisa. Yon pèmanan rezidan, m presize kiyès wi. An ta di yon pèmanan rezidan an, li pa t vini sou Biden, ok? Li pa yon, yo pa konsidere l, li pa t vini nan kad yon pwogram humanitarian parole, ok? Pase gen moun ki Biden la gentan gen rezidansi ok. Li pat vini nan kad pwogram immigration li te antre nòmalman e ke yo fè yon aplikasyon pou li. E nou vle raple w ke green card holder sa a jeneralman yo toujou di ke li pa gen dwa avèk de public benefit pa avan 5 an.